Bonjou bonswa nou tout kòman nou ye e donk m panse ke m pou yon plezi pou m vin pale ansanm avèk nou e paske m ap toujou pwofite de peryòd elektoral la pou m fè ti bat bouch ansanm avèk nou donk e pou nou wè kòman nou ka fè echanj. Nan tout sa map di yo anpil ladan yo mwen bay opinyon m, gen anpil ladan yo pandan map bay opinyon m, si sa rive mwen itilize yon konsèp epi mwen estime ke kòm m fè sa map fè a la m pa konn kiyès ki pral gade l, m bezwen tout moun kèlkilanswa nivo e kapasite entèlektyèl ou pou ka konprann sa map di a paske lè m pale mwen renmen pale pou tout moun. Donk pou tout moun tande e konprann sa m ap di yo. Donk lè m itilize yon konsèp, donk tout moun ap konprann li. Youn nan bagay m vle di w, se ke m pa gen pretansyon ke m konn tout bagay e m pa gen pretansyon tou m se yon pwofesè k ap vin e, e, e, e, e, m se yon pwofesè k ap vini la, k ap vin fè yon kou pou ou, k ap vin di w men sa k pou fèt, men sa k pou pa fèt. M jis vini m vin bay opinyon m. Sa ka rive ke ou adere ansanm a opinyon sa, ou pataje opinyon m, epi ou konprann ide a, ou di wi sa misye ap di a gen bon sans, ou pataje menm opinyon avè l, ok. Sa ka rive tou ou pa pataje menm opinyon ansanm avè m, pa gen pwoblèm, paske nou tout pa ka pataje menm opinyon kanmenm. Donk fòk gen dè ide kontrè youn ak lòt, ok. Donk ki pa pwoblèm. Depi lè mwen kòmanse fè sa m ap fè a la, m jis pataje 3 videyo deja. e pandan map pale de eleksyon e m gentan gen de feedback de zanmi, de zansyen kòlèg Ayiti e de moun m te nan inivèsite ansanm avè yo ki di m bon sa map di yo trè enteresan fon platfòm e fon platfòm pito epi pou ap di tout sa wap di la yo moun ap konnen ki kote pou l al swiv ou sou platfòm nan moun ap abòne a platfòm nan ou konprann donk bon anpil pale. Fòk mwen di w ke, bon, m te nan mikwo deja, m se, m son òm de mikwo, donk m panse ke, m pa di non ke pap gon platfòm kap gen pou fèt a lavni, e men pou le moman m panse e vi responsabilite mwen, travay mwen, fami mwen, donk m panse ke nan moman an la nap kontinye jan nap fè l la la, jis map, jis e itilize e. e akawont ke mwen genyen sou e sou rezo sosyo yo donk tankou Facebook YouTube e kòm m fenk ouvri yon kont TikTok ki pa gen anpil tan donk map jis pataje kontni sa yo sou yo donk si sa ta enterese w ou ka jis gade yo ou ka reyaji ansanm avè m ou pa oblije dakò a sa m di a men w ka reyaji e lòt bagay m vle nou konprann se ke m pa gen yon anvi pou m viral m pa gen yon anvi pou m popilè M jis gon dezi pou m di sa m resanti paske m pa vle rete bouch be. Epi mwen jis vle touche pou pi piti menm yon moun. Donk si sa rive m touche yon moun sèlman. Grenn moun sa m touche a ou pa konn ki sa l, ki efè sa ka fè. Donk ki efè domino grenn moun sa ka al fè. Grenn moun sa li menm li ka touche yon milyon. Ou ban m konnen. Grenn moun sa ka touche 2, l ka touche 3, l ka touche yon milyon. Donk lesansyèl se ke m vle fè sa m ap fè a, m vle di sa m ap di a, epi pou l fè chimen l. Donk jan m di a, m pa gen pretansyon ke m ap vin bay moun leson, m pa gen pretansyon tou m ap vin ranplase moun, dayè m pa gen, m pa an polemik ak pèsòn, Donk nan sa map fè a la. Donk m jis fèl sou account mwen donk on moun ou ka tandel e donk se entèresan donk men gon grenn bagay kòm m son nèg ki renmen aprann donk si tout fwa ou ta estime ke gon bagay ou ta vle fè echanj ansanm avèm ou mèt fè echanj la avèm donk jis tèks mwen e map reponn tèks ou tèks ou a map reponn mesaj ou a epi petèt ke nou ka nou ka echanje si tout fwa ou ta gen opinyon kontrè avèk tout sa mwen menm mwen gentan di deja ou e avèk sa map kontinye di. Jodi a m pral fè yon ti pale ansanm avèk nou toujou nan kad eleksyon an puiske m te pale de pwoblèm nan seyans m te pase yo. M te di ke kandida k ap genyen an l ap gen l ap vin a pwogram li men pou l vin a pwogram li fòk li idantifye pwoblèm yo. Men m toujou renmen fè yon bagay akademik e pedagojik. Lè m itilize yon konsèp, m ti aske m fò konprann konsèp la nan jan konsèp la mwen menm mwen itilize l la. Sa ka rive ke konsèp la gen plizyè meaning, li gen plizyè, li gen plizyè sans, men nan sans mwen itilize l la m toujou fè yon jan m defini l e pou konprann sa m vle di a. Sa ka rive tou nan m ba l, m defini l nan sans jeneral li, tankou jan m te fè nan e premyè videyo yo. Men m di jodi a m pral vin pale de pwoblèm, se paske mwen swiv Gen anpil moun mwen tande k ap pale an Ayiti, de moun ki petèt avanse, de moun ki fò pase m, k al lekòl, ki edike pase m, ki gen nivo pase m, ki petèt ke, bon, bon, byen ke kesyon konesans se prezonpsyon, e pa janm gen yon fason ke ou ka mezire l. Se de prezonpsyon ou ka di moun sa li gon doktora bon sa vle di li gon prezonpsyon de konesans ki di ke le fè ke l gen doktora nan tèl domèn donk wi ou ka fè l kredi ke l gen konesans nan domèn nan. Bon jiske la se pa sa men m vle di ke gen anpil moun k ap pale de pwoblèm jeneralman se paske moun yo pa idantifye pwoblèm yo moun yo pran efè Yon pwoblèm oubyen koz oubyen, bon pa koz non, efè yon pwoblèm oubyen sentom yon pwoblèm epi yo defini l kòm pwoblèm. Men, lè sa, otomatikman ou fè erè sa, ou pap ka rezoud pwoblèm nan, paske ou pral eseye rezoud sentom nan, men pwoblèm nan ap toujou rete la menm jan. M pral pran egzanp yon ansyen prezidan ki te idantifye pwoblèm Ayiti genyen, ki se feu prezidan Jovenel Moïse. Misye te di Ayiti gen 5 gwo pwoblèm. E misye te di l 5 fwa. Misye te di koripsyon, li di koripsyon e li te di l 5 fwa. Donk, epi, m konn tande lòt moun k ap pale tou, k ap di peyi a gen pwoblèm koripsyon, peyi a gen pwoblèm, ya, bon, m konn tande moun k ap di sa. Jodi a m vini, m vin di w ke koripsyon pa yon pwoblèm. Koripsyon se efè oubyen se sentom yon pwoblèm. Men koripsyon an swa pa yon pwoblèm. Gen diferans ant sentom pwoblèm nan e pwoblèm nan. Donk si w lan domèn ou, ou pral eseye rezoud yon pwoblèm, se sentom nan ou idantifye epi w al eseye rezoud li, w ap eseye rezoud sentom nan, li ka kreye dotre sentom epi pwoblèm nan vin pi konplike. Paske w pa t poze e bòn kesyon yo pou te rezoud pwoblèm nan. Ou pral fè yon ti egzèsis ansanm avè m la, nou pral chita e m pral esplike w tout sa m di la yo. Paske m renmen fè sa, m te, m renmen ansenye, donk m renmen fè sa. Mwen di koripsyon an swa pa yon pwoblèm, mwen di koripsyon se sentòm yon pwoblèm. Moun ki nan domèn medikal ap konprann sa m pral di a byen. Ann di ke yon moun ki gen fyèv ki al lopital. Li rive lopital la, li jwenn yon enfimyè, epi enfimyè la gentan tande l, enfimyè la fin tande l, epi enfimyè la pral tcheke medsen pou li, pou medsen an vin sou li, pou l bagay. Men moun nan vini, li vini avèk yon fyèv. Premye bagay medsen an pral eseye detèmine, li pral eseye detèmine ki sa k bay moun nan fyèv la, koz la. Paske fyèv la son sentom. Fyèv la answa pa pwoblèm nan, men l pral eseye detèmine ki sa k ba moun nan fyèv la pou l rezoud li. Medsen an pa annik chwazi rezoud fyèv la, men l chwazi ale alabaz pou l ka idantifye pwoblèm nan pou l rezoud li. Eben se sa. Donk, jan m sot di w talè a, m sot di w ke Prezidan m pran egzanp feu prezidan Jovenel Moïse ki te di peyi a gen 5 pwoblèm epi li te site koripsyon plizyè fwa e m di w koripsyon mwen menm Samuel mwen menm Samuel Charles mèt Charles mwen di w koripsyon pa yon pwoblèm koripsyon son sentom m pral eksplike w sa ki pwoblèm nan koripsyon se yon sentom a yon pwoblèm. Ki pwoblèm li ye? Se mank daplikasyon de la lwa. Oubyen absans de lwa. Se absans de lwa oubyen mank daplikasyon ki se pwoblèm nan, oubyen mank daplikasyon de la lwa ki se pwoblèm nan ki kreye koripsyon. Koripsyon an swa pa pwoblèm. Donk, si gen lwa ki di lè moun fè koripsyon, men sa pou fè avè l. Donk sa vle di si gen koripsyon, gen koripsyon, gen koripsyon, se paske lwa ki di lè moun fè koripsyon, men sa pou fè avè l yo, yo pa daplikasyon. Oubyen, si tout fwa pa gen lwa ki di lè moun fè koripsyon men sa pou fè, donk si gen koripsyon se yon absans de lwa ki fè gen koripsyon. Men koripsyon an swa pa pwoblèm nan. M la m ap pale de pwoblèm, pandan m ap pale de pwoblèm m bliye di w ki sa k on pwoblèm. Kisa k yon pwoblèm? M pral eseye bay yon definisyon klasik de pwoblèm pou tout moun ka konprann kisa k yon pwoblèm. Yon pwoblèm se yon sitiyasyon, li ka yon objè, li ka yon moun, li ka yon egzèsis ki fè ke yon bagay ap fonksyone anòmal. Sa vle di bagay la pap fonksyone nòmal. Donk otomatikman, swa l fè bagay la pap fonksyone nòmal, oubyen li kreye yon gran mank. Otomatikman gen sa, li son pwoblèm. Tankou m pral pran egzanp, an di ke nou zòn ki pa gen dlo, sa son mank, son pwoblèm. oubyen nan yon zòn ki gen dlo men dlo a pa potab, son pwoblèm. Si yon, sa son, si le plan sosyal, m'en pran yon pwoblèm de tou lè jou yon endividi gen. An di ke yon endividi ki, yon sitwayen ki gen pwoblèm e, e, e, e, ki gen pwoblèm de mobilite. Sa son pwoblèm. Paske sitwayen an gon pwoblèm de mobilite. Kounye a la ou gen dwa al chèche kisa ki ki alabaz mobilite a, kounye a ou ka al chèche men mobilite a la li pa yon koz mobilite. Sitwayen an pa mobil. Mobilite a son pwoblèm. Donk pou w defini yon pwoblèm, pou w konn pwoblèm yo fò w poze kesyon yo, pou w poze kesyon, ou poze kesyon, ou poze kesyon, ou pa poze, ou pa fè yon kesyonè sikilè ke w ap poze yon kesyon pou vin mennen w nan menm pwen an, men ou fè yon kesyon, yon kesyonman lineyè, w ap poze de kesyon, de kesyon, de kesyon, de kesyon, de kesyon jiskaske w rive sou baz la. Ann di ke w rive nan yon vil ou wè tout moun ap mache sal. Ou rive nan yon vil ou wè tout moun ap mache sal. Si premye reflèks ou ou di a, moun sa yo salòp. Ou poko janm idantifye pwoblèm nan. Si premye reflèks ou e sa ou di, moun sa yo salòp, ou poko janm idantifye pwoblèm nan. Si lòt reflèks ou di moun sa yo pa konn lavi, ou poko janm idantifye pwoblèm nan. Donk, pwoblèm nan, fò w ale a la baz pou w chèche ki sa k koz moun sa yo ap mache sal. Donk kounye a, lè w fin chèche sa k koz moun sa yo ap mache sal, kounye a la, sa w vin jwenn nan, se li k pwoblèm nan. Donk se kon sa ou idantifye pwoblèm. Ok, mwen te di koripsyon an swa, pou m retounen kote m te ye a, m te di koripsyon an swa pa yon pwoblèm, koripsyon se yon, mwen te di koripsyon an swa pa yon pwoblèm, mwen te di koripsyon se yon sentom a yon pwoblèm. Yon pwoblèm aplikasyon de la lwa, mank d'aplikasyon de la lwa, ou byen absans de lwa, li ka kreye plizyè sentom. Mank daplikasyon de lalwa avèk absans de lwa li ka kreye plizyè sentom. Youn nan sentom li ka kreye, li ka kreye on non konfòmite. Sa vle di pa gen anyen k konfòm. Sa vle di, sa vle di kisa lè m di on non konfòmite, pap gen konsekans pou anyen yon moun fè. Tout sa on moun fè nòmal. Donk pa gen anyen ki ale nan fason ke yo ta sipoze ale. Dezyèm sentom yon mank de lwa oubyen yon absans de lwa ka bay, li ka fè, li ka kreye yon mank de konfyans nan enstitisyon yo avèk nan moun k ap dirije yo. Donk lè pa gen lwa la lwa kap kap aplike lè la lwa pa aplike sou yon teritwa oubyen non non non non non enstitisyon donk li fè ke moun ki nan enstitisyon sa oubyen moun ki nan teritwa sa li fè li kreye yon mank de konfyans li fè moun yo pa kwè nan lidèchip moun kap dirije yo donk epa sa nou wè kap pase an Ayiti. Donk le fè ke lalwa pa aplike oubyen pa gen pa gen lalwa, donk li vin prèske yon li vin prèske yon anachi, donk popilasyon an pa fè moun k ap dirije yo konfyans. Lòt bagay li ka bay, li ka ogmante koripsyon oubyen abi de pouvwa. Kòman li ko ogmante koripsyon e abi de pouvwa? Paske moun nan konsyan ke le fè ke gen yon mank d'application de la loi ou byen gon absans de lwa ki defini sa lap fè a kòm koripsyon, donk li dakò fè l. Donk dou, koripsyon jan m te di l la se pa li ki pwoblèm nan, se paske pa gen lwa ou byen pa si gen lwa a, la lwa pa aplike ki fè moun nan ap fè koripsyon. Donk koripsyon an swa son sentom. Lòt sentom li ka bay, li ka kreye on inegalite avèk enjistis. Donk le fè ke la lwa pa aplike sou teritwa a, oubyen la lwa pa aplike kòm sa dwa sou teritwa a, donk li kreye on inegalite o sen de popilasyon an. Mwen menm, Avèk Jean Pierre, nou vin pa egal. Depandamman de stati sosyal mwen avèk stati sosyal Jean Pierre, nou vin pa egal. Donk inegalite sa a, otomatikman inegalite a kreye, enjistis otomatikman kreye. Si mwen menm avèk Jean Pierre nou konfli, menm si se Jean Pierre ki an rezon, Y ap bay Jan Pyè tò paske stati sosyal mwen siperyè a stati sosyal oubyen stati ekonomik mwen siperyè a stati ekonomik Jan Pyè. E pa sa nou wè k ap pase de tou lè jou ann Ayiti? Konbyen ti malere ann Ayiti la e k ap k ap sibi agresyon, k ap sibi abi epi kont moun ki nan gouvèneman an, tandiske nou nan yon repiblik kote ke tout moun egal an dwa. Nou nan yon repiblik kote ke nou tout egal, ego an dwa. Konbyen ti malere k ap sibi la? Donk li kreye inegalite avèk enjistis. Lòt bagay mwen di li ka kreye, li ka kreye yon disfonksyònman òganizasyonèl. Disfonksyònman òganizasyonèl la. Pou ou konprann li, e lè w prale nan enstitisyon etatik yo, otomatikman ou prale nan enstitisyon leta yo, ou pral rann kont ke gon disfonksyònman. Èske enstitisyon leta yo ap fonksyone? Non, yo pap fonksyone. Sa a menm si m ta mande yon moun, nenpòt sitwayen an Ayiti, l ap di non, enstitisyon leta yo pap fonksyone. Ann imajine ke ou al nan DGI, bon, jan m te konnen l e e il fut un temps, ou al nan DGI, gon gwo liy, liy nan kite anndan an, li soti deyò a, li men longè, ou vin, ki sa ou vin fè, ou vin pran yon sèvis nan Leta. Pandan w lan liy nan ou vin pran sèvis nan Leta a, ou wè gon nèg ki ki p ap travay anndan. ki gen yon pakèt dosye nan men l, ki pase devan w avèk tout dosye sa yo nan men l, l al devan moun ki sou biwo a, li ba moun ki sou biwo a tout dosye a, e moun ki sou biwo a pran tout dosye yo nan men l pandan w lan liy nan, pandan zye w ap gade l. Sa k fè moun ki sou biwo a ka fè l? Paske gen yon mank daplikasyon de lalwa Donk oubyen gon absans de lwa ki di si l fè sa men sa k ap rive l. Donk sa moun ki sou biwo a fè a, se pa li k pwoblèm nan. Pwoblèm nan se paske lalwa pa aplike sou li. Donk si lalwa t ap aplike sou li, lè moun nan fè sa yo t ap korije l. Donk kounya la yo tap trase egzanp pa tap gen moun kap fè sa kòman ou fè ou nan liy nan wap gade zye w ap gade men w pa ka di anyen paske moun nan dèyè biwo l li pran tout dosye yo nan men moun yo rele raketè la epi li pran tout dosye yo nan men l epi pandan ou menm ou nan liy lan swa li kòmanse rantre tout dosye yo nan e e ke yo ba li a oubyen la l bay direktè a pou siyen dosye yo pandansetan ou menm ou nan liy nan sa kreye yon disfonksyònman òganizasyonèl. Òganizasyon yo pap fonksyone. Sa e o nivo ba, disfonksyonman òganizasyonèl la tou, li ka o nivo wo, kote ke o nan tèt òganizasyon yo, koneksyon ant òganizasyon yo et òganizasyon pa gen, sa pa mache. M pral pran yon egzanp pwoban ansanm avè w kote ke koneksyon yo pa va mache. Ou ka, ou ka ap travay nan, ou ka, ou ka al, al, al dèyè yon dokiman nan OAVCT. Ou ave se te klè li diw ke ok dokiman sa se mwen k pako genyenl donk e le fè ke m pako genyenl dokiman sa ou mèt fè on mwa wap fonksyone nòmalman oubyen fè 2 mwa fè 3 mwa otomatikman ou ave se te gen dokiman an pou gen asirans ou otomatikman ou ave se te gen dokiman an poul baw vinyèt ou pou vinyèt la soti wap vin lap di sa epi wap ka vin chèchel. M pral montre w disfonksyonman òganizasyonèl la wi, o sen de leta wi. OAVCT ki son òganism leta, li ta sipoze travay avèk tout lòt òganism leta yo, y konpri lapolis. Kounye a, on polisye kanpe w, li ba w on kontravansyon pou rezon sa. Pou rezon ki pa depann de ou a wi. Men polisye a baw yon kontravansyon pou menm rezon ki pa depann de ou a. Or, polisye sa ap travay nan leta. Menm polisye sa ki baw kontravansyon pou menm rezon sa ki pa depann de ou a, konnya ou pral tra, ou pral pran menm fich kontravansyon sa ki pa depann de ou a ou pral peyel nan DGI. Donk sa vle di, an, o sen de 3 enstitisyon leta, ke ou menm kòm sitwayen ou pa fè anyen an, gon disfonksyonman. Kote ke youn pa konekte ak lòt pou yo di ok, le fè ke se ou k pa ka bay li, m pa sipoze ba w kontravansyon an, e si tout fwa polisye a ba w kontravansyon an, DGI ta sipoze anile l, donk youn pa fè l. Donk li kreye yon disfonksyonman. Men kisa k fè sa? Se pa disfonksyonman an ki pwoblèm nan. Pwoblèm nan, se yon absans de lwa ou byen yon absans d'application de la loi konn yo pral dim ki absans de lwa li ye Samuel hein mèt Charles ki absans de lwa ki fè w dim ke se pou disa fè sa absans de lwa se ke ou menm kòm sitwayen ou ta sipoze la lwa te sipoze kreye yon vwa de rekou pou ou vwa de rekou sa sa vle di lè. Enstitisyon etatik yo fè w yon abi, gon kote pou al pote plent pou jwenn jistis pou sa. Menm si w fè demach la an Ayiti ou pap jwenn jistis. Men m konseye w fè demach la kanmenm. Donk li kreye yon disfonksyonman òganizasyonèl. Mwen ba w li anba, mwen ba w li anlè. Lòt bagay ankò li ka kreye. Yon absans de lwa oubyen yon mank daplikasyon de la lwa, li ka kreye yon diminisyon de pèfòmans. Li ka fè enstitisyon leta yo vin pa pèfòman. Pou ki sa k fè enstitisyon leta yo vin pa bezwen pèfòman? Paske, le fè ke pa gen la lwa k ap aplike, donk moun yo p ap travay pou yo bay rezilta, Ou wè sa m di w la, pa gen lalwa k ap aplike, moun yo ap fè sa yo vle, y ap fè koripsyon, lefètke gen koripsyon yon kote, donk lajan ki ta sipoze ale nan kès Leta a, olye l ale nan kès Leta a, li ale nan, l ale nan, nan pòch yon moun, donk lefètke li ale nan pòch yon moun, sa vle di Leta pa fè resèt sa, lefètke Leta pa fè resèt sa, ki sa k vin pase, Leta vin pa gen ase de lajan nan men l pou l bay sèvis. Donk enstitisyon yo vin pa pèfòman. Men enstitisyon yo pa pèfòman an, se toujou menm mank daplikasyon oubyen absans de lwa. Lòt rezon ankò ki ka fè enstitisyon yo pa pèfòman, se nan mank daplikasyon de lalwa. Lalwa di men kijan pou moun ki kalifye yo antre nan enstitisyon etatik yo. Lalwa di se sou baz de konkou. Donk sa vle di s on konkou ki pou fèt si w pral antre nan DGI. S on konkou ki pou fèt pou yo pran moun ki meyè yo. Men èske gen konkou ki fèt ki pèmèt on moun antre nan DGI? E pa on senatè ki gen on ti mennaj epi li di men lage sa la, lage kouzen m nan la, lage sè m nan la, lage matant mwen la. Ò dèfwa moun sa li fè lagè a la, jeneralman, m pa di absoliman, men m di jeneralman, moun sa yo dèfwa, yo pa menm gen konpetans pou pozisyon an. Donk le fè ke moun sa yo pa, yo pa kalifye, yo pa konpetan pou pozisyon an. Donk le fè ke moun yo pa kalifye, yo pa konpetan pou pozisyon an, donk, enstitisyon an pa ka pèfòman. Donk ou pa ka jwenn rezilta.

Gon grenn pwoblèm. Pwoblèm nan se mank daplikasyon de la lwa. Se paske la lwa pa aplike ou byen gon absans de lwa ki defini sa moun yo ap fè a la kòm kòm kòm kòm kòm ak malonèt ki pou trase egzanp sou yo ki fè ke peyi a rive nan sitiyasyon l rive a la. Donk kounya la pwoblèm nan si w vle atake l, se pa youn nan grenn eleman sa yo m ba w la pou w al chèche pou w al chèche atake. Se pwoblèm nan se nan pwoblèm nan pou w ale. Sa m sot ba w yo la se sentom. Kounya ou pral nan pwoblèm nan, ou pral di ke ok, M idantifye tout sentom sa yo, m vin rann kont ke manke de tèks de lwa ki reji, ki pou pèmèt ke tout sentom sa yo, m pa genyen yo ankò. Kounye a, lè w fin reji tèks de lwa ki pou kouvri tout sentom sa yo, kounye a la, ou fè tèks de lwa sa yo daplikasyon strik. Otomatikman, tout sentom koupe. E la ou atake pwoblèm. Donk m te di nou kandida k ap vini an fò l idantifye pwoblèm, donk m vin esplike w kijan w ka idantifye pwoblèm. Donk si se nan sentom w al chita, ou poko nan rezoud pwoblèm. Donk sentom nan pa pwoblèm nan. Fò ou ale, fò w poze bòn kesyon yo pou w ka jwenn pwoblèm nan. E otomatikman w jwenn pwoblèm nan, w ap ka rezoud li. Donk m pral pran yon egzanp tankou m kwè ke gen yon genyen ekskize m m wè ke dam nan genlè ya ok klimatizè m nan genlè bay la ay ok m nan telefòn nan m pa ka rele l ya an n imajine ke Ann imajine ke e nou genyen e Toya, son pawòl anpil Ayisyen toujou ap pale. Men nou kwè ke Toya sot vilgarize l e plis ki fè ke li te fon pakèt tole. Kote ke yo di ke yon Ayisyen k ap sèvi nan leta a, li ta sipoze e gen madanm ni, gen madanm ni a pitit ni ki an Ayiti pou l ka pa vòlè. Donk ou wè la, menm sa w wè Toya di a, ou menm k ap reflechi li, ou ka di, o, sa gen bon sans wi. Men sa, sa Toya di a, si nou aplike sa Toya di a, n ap kreye plis sentom toujou wi. Paske sa w wè Toya di a, s on sentom, li pa pwoblèm. Sa k fè nèg la ka vòlè, jan m di w la, e pa paske madanm ni a pitit li lòtbò k fè l vòlè. Sak fè fanm nan ka vòlè se pa paske maril a pitit li lòtbò k fèl vòlè. Sak fè nèg la vòlè e pa paskel gen 5 fanm ki fèl vòlè. Sak fè nèg la fanm nan vòlè e pa paskel gen 3 nèg lap okipe ki fèl vòlè. Sak fèl vòlè se paskel konnen lap vòlè lalwa pap aplike sou li. Men rezon an. Donk sa vle di, si w ale w al di ke o si moun nan nan leta a fò madanm ni a pitit li an Ayiti, ok pa gen pwoblèm. Madanm ni a pitit li ka an Ayiti li toujou vòlè paske lalwa p ap aplike sou li. Kisa k anpeche lalwa aplike sou, kisa k ba l anpeche ke l vòlè? Menm si madanm li a pitit li an Ayiti. Donk ou pa rezoud pwoblèm nan. Donk sa vle di, lè tout moun ap pale de sa, sa yo se sentòm yo ye, yo pa pwoblèm. Donk fòk ou ale nan pwoblèm nan pou rezoud li. Dou, sa pou ou eseye di, son kad legal pou kreye. Lè w fin kreye kad legal la sa vle di ou mete de lwa si gen da gen absans de lwa oubyen lwa yo manke defini sou koripsyon ou mete yo. Ou mete de lwa sou etik, ou mete de kòd etik nan chak enstitisyon etatik yo. Kounye a lè moun sa vyole yon kòd detik ou di si l vyole l men sa k ap rive l. Kounye a lè moun sa fè koripsyon ou di lè l fè koripsyon men sa k ap rive l epi w aplike yo. Otomatikman kounye a la ou rezoud pwoblèm nan. Donk bagay wap di, fwa moun nan, madanm li a pitit li an Ayiti, petèt ke lèm te gen 15 ans, 16 ans, 17 ans m te ka di menm bagay sa tou. Men, lè w di sa, sa pa rezoud pwoblèm. Dayè menm pwoblèm nan ou pa menm atake non. Donk sa yo, pou w konnen yo, gon ni dimansyon pou w genyen. Pou w konnen yo, fòk ou fè analiz, fò w li, fò w wè kijan lòt peyi fonksyone. Donk lè w ap fè yon analiz, fò w ale pi pwofon ke w te kapab ale pou w ka rann kont ke pou w wè ki pwoblèm apre pou w rezoud pwoblèm nan. Men si w rete an sifas w al dèyè rezoud pwoblèm nan, pwoblèm nan p ap rezoud. Dayè sa pwopozisyon sa Toyav vilgarize a, m di w ke l ap kreye plis pwoblèm. Dayè li se yon pwopozisyon ki enkonstitisyonèl. Kòman ou pral mande yon moun pou restrenn mouvman l, libète de mouvman l? Tout moun lib pou yo viv kote yo vle. M ka ap sèvi peyi m, pitit mwen ale Ozetazini Damerik. M ka ap sèvi peyi m, pitit mwen Kanada. M ka ap sèvi peyi m ki se Ayiti, pitit mwen an Frans, madanm mwen an Frans. Sa se chwa madanm mwen. Paske li lib de mouvman l. Li lib de mouvman l pou l viv an Frans. Men kounya la mwen menm kap sèvi peyim nan poum pa vòlè pou map okipel an frans poum bal on vi chè an frans se leta ayisyen ki pou mete kad legal la pou ki gen de lwa otomatikman m fè fwod oubyen otomatikman m fè koripsyon la lwa aplike sou mwen la pwoblèm nan rezoud ki melem madanm moun nan ap viv lòt bò donk e domaj m wè sa te fè anpil pale anpil e m tap eseye wè eske gen de moun ki tap omwen di sa map di la yo men malerezman m pa tande pèsòn ki di yo donk pwoblèm nan janm di w la fò ou chèche idantifye l pou rezoud li paske si w pa idantifye l ou idantifye sentom yo pwoblèm nan ap rete menm jan oubyen pwoblèm nan ap agrave e janm di w la sa w wè m sot di w la m sot pran egzanp Toya sak fè m site non l se paske son pèsonaj piblik donk li vilgarize l li di si yon moun ap sèvi leta fò moun nan madanm ni pitit ni tout moun an Ayiti epi tout moun ap bat bravo bat bravo men sa pap rezoud yon pwoblèm. Dayè sa pa menm yon pwoblèm. Sa se yon sentom yon pwoblèm. Donk si w fè sa, ou pa rezoud pwoblèm nan. Madanm li ak pitit li ap vin viv an Ayiti ansanm avè l, epi l ap kontinye vòlè. Valè mesye a, medam ki an Ayiti la, fanm yo an Ayiti, yo pa toujou vòlè? Ki sa k anpeche yo vòlè? Ti jèn yo ap mare la yo, ti jèn ou wè e tankou direktè imigrasyon, byenke li poko kondane, men kanmenm m panse ke si dcpj arete l, yo arete l sou dèzendis. Men, ki sa k pase? E pa fwod? Donk, madanm ni a pitit li te oblije lòt bò pou l ap fè sa? Donk, madanm a pitit lòt bò pa rezoud pwoblèm sa yo. Donk, nou kite emosyon nou dirije nou twòp. Donk, omwen, fòk omwen nou nan yon dimansyon pou nou ka fè yon analiz Epi lè n fin fon analiz pou n wè l gen bon sans, li sanse. Men si nou kite e se emosyon nou k ap dirije nou, n ap toujou pran desizyon emosyonèl yo epi k ap mennen nou nan kawo pi plis. M panse ke m te di, m te fè videyo, m te di pwoblèm e m te di kandida k ap genyen yo, yo sipoze vin idantifye pwoblèm yo. Enben jodi a la mwen menm, mwen vin idantifye pwoblèm yo pou ou. Mwen, m pa vin idantifye pwoblèm non, m vin di w kisa k on pwoblèm e m vin fè yon diferans pou ou ant pwoblèm nan e sentom pwoblèm nan. Donk sa vle di si ou atake sentom nan, ou pa atake pwoblèm nan, Pwoblèm nan ap rete la, or pwoblèm nan ka menm miltipliye. Li ka kreye dotre sentom paske w atake yon grenn sentom, li ka kreye dotre sentom tankou egzanp sa m sot pran la avèk mouvman tòy la. Ou ka al eseye rezoud youn nan sentom yo, pandan w al eseye rezoud youn nan sentom yo, ou vin kreye yon kondisyon d'inegalite. Men tandiske si se pwoblèm nan ou atake, la loi est une pour tous, ou jis aplike la lwa. Epi tout bagay rezoud. Donk m panse se te yon plezi, donk e m pale avèk anpil enèji, e men m panse ke mesaj mwen an, sa m te vle fè pase a, m espere ke l pase. Donk e n ap jwenn mwen yon pwochèn fwa pou yon lòt ti videyo. Mèsi anpil, se te zanmi w Mèt Charles. Ok, anfòm.